Nou bat mwen nan do, pou do m te fè anpil malin. Konbyen jou w pase anba men yo? M pase 20 jou. M pase 20 jou anndan anba men yo. Lè yo deside yo ban m bak mwen. M ap bat bak mwen 3 fwa pa jou. Depi yo rive anndan an yo mande m konbyen kòb la ye, m poko ka di, m pa ka di konbyen kòb la ye, baton. M rive anndan yo di mwen konsa konbyen kòb mwen an ye. Mwen di li 100, 150 mil wi. Li di se sa m te mande w, vin m bale w. Mete m kouche yon M4 nan tèt mwen, yon M4 nan tèt mwen konsa. Kounye a la, pou m met ajenou kounye a pou yo bat mwen. Pou m kapab. e fòse fanmi m bay lajan.
Men ki jan yo orè manje a ye menm? Manje, yo pa t ba nou manje. Twa, kat jou, nou pa bwè dlo, nou pa jwenn dlo pou nou bwè, nou pa jwenn manje. Lè pou nou jwenn yon sèl manje, yo bay anndan pou nèf moun. Yon sèl grenn manje pou nèf moun pou nou manje. Ki manje tou? Yo ka, yon manje yo achte swasanndi dola, yo swasanndi dola pote l ba nou anndan. To, nou te gen, m te gen senk fi, kat gason anndan ansanm avè m. Lè m rive Lyankou. Mesi lem gade m we prè de 10 neg ki pa menm pozem kesyon yo lage tire bal sou mwen bal sou mwen dam kite akotem nan kite nan pot la li pran yon bal nan tet li mouri bon Dye pou mwen mwen fon kout volan akote mwen pran Mwen pran anraje a m pa pran bal bondye fè bal pa rive sou mwen apresa mesye yo pran mwen yo pran mwen prè de 10 nèg yo antre avèm lè yo antre avèm men lòt machin kite dèyèm nan yo te pran lòt machin se nou 2 machin kamyon yo te pran yo pran moun yo yale ansanm avèk moun yo kounya yo kitem nan machin nan avèk mò a apresa yo fèm avanse travèse pon an. Lè m rive lòt bò pon an, yo pran m, yo fè m kanpe, yo fè m pran dam sa a pou m pote l, pou m redi anba l pou m al jete l nan rivyè a. Mwen pran li, mwen redi, mwen pran li, m al jete l nan rivyè a. Lè m fin jete l nan rivyè a, kounye a la, apre sa, yo kontinye antre ansanm avè m. Lè yo kòmanse, yo kontinye antre ansanm avè m, lè yo rive nan yon pozisyon avè mwen. Yo machin nan pral chaje paske l chaje anpil, yo fè m kanpe machin nan apresa yo kontinye ale avè m. Apresa lè m rive, yo di m konsa apre 3 jou, m bay 3 jou apre 3 jou pou m kapab si m pa rele fanmi depi m rele fanmi m pou m bay 400 mil dola, yo pral fè m braso manje m. Mwen di non, mwen kòmanse rele fanmi m. Dapre 3 jou yo komanse boule m, yo boule 2 pla men m, yo boule 2 pla men m avèk kiyè, kiyè, ti kiyè plastik, yo boule 2 pla men m ak ti kiyè plastik yo. Chak lè yo antre, yo mete m ajenou, mete m ajenou pou m pran kiyè ti pla plastik. Yo ap bat, yo bat mwen nan tèt anpil, yo bat mwen nan tèt, yo bat mwen nan do, pou do m te fè anpil malin, yo vrèman bat mwen nan ni nan do, ni nan tèt. Men. Bondye pou mwen chak jou yo di yo pral tirem Bondye pou mwen yo pat gentan yo pa gentan tirem yon jou yo vin mande yon yon 200 mil dola yo pote 200 mil dola a vini yo kontinye bat mwen yo vini ankò yo pote yon kòb vini yon 100 mil dola yo di non kòb sa poko pa kont retounen avèl al fèl kont al pran met 100 mil dola sou li ankò yo bay sa fè 400 mil dola mwen bay poum kapab libere. A tout sa yo pat pita liberem se apre 5 jou mizè pa janm manje pa janm bwè dlo yon sèl rad pa bose m santi anndan men Bondye te konnen yo metem yo vin metem deyò lè yo vin metem deyò nan maten vè 8 nevè yo lagem mwen pat kapab sipòte paske m pat m te dilate m te mal anpil m pat ka ni pran ni mete ni rob ni mache ni anyen Bondye fè pou mwen yo te lage mwen. M pran yon yo delay vin lage m, m pran wout Lyankou a, lè m rive Lyankou m pran yon moto lage m Ponsonde, machann yo pran mwen yo mete rad sou mwen yo okipe mwen apre sa yo voye m lakay mwen. Se gras a Bondye ki fè m pa mouri anba mesye Savyen yo. Mesye sa yo te sòti pou yo te detwi lavi m. E mesye sa yo tou, nenpòt ki lè, yo se nik pran moun al tire, nenpòt ki lè, yo fè, yo tire sou tèt nou nenpòt ki jan, yo fè nou nenpòt malfezan. Men, Bondye te konnen tout bagay. Mwen te rive arive sòti anndan sen e sof, menm ke m pa t kapab, men Bondye te ban m fòs, mwen te sòti kanmenm nan selil kote m te a. Ou menm sèlman k rive sòti?
Non, mwen menm, bon, lè jou y ap lage nou an, Te gen yon mesye ki te gen 25 jou, te gen yon lòt patnè ki te yo te pran ansanm avè m, plis lòt medam yo, yo te gentan lage yo nan menm semèn nan, men nou menm yo te kenbe nou toujou. Apre sa yo te al pran lòt moun vin mete nan menm selil avè nou. Wi, vin ranplase nan menm selil la toujou. Men ou pale de yon dam ki te devan machin nan avè w wi, ou pa gen nouvèl li kòman sa ye? Non, yo te pran l yo lage l nan dlo a, m te lage l nan dlo a, m pa konnen èske fanmi m jwenn kò a, èske fanmi m pa jwenn kò a, men senpleman. Mwen te vini, mwen te anndan an, mwen pa konn anyen de sa. Eske se yon moun ou te rekonèt epi nou wè men ou boule, di nou ak ki sa yo yo boule? Ak kiyè plastik, ti kiyè plastik, ti kiyè plastik yo, yo vini, yo limen n, ou mete ajenou ou, yo limen n, y ap tonw lage l sou ou, y ap lage kiyè plastik la, se menm pat, se pou kounya menm bon kounya, se bonm, yo deja fè m 18 jou depi m vin, depi yo lage m, men m pat ka mache, m pat ko kapab fè, fè okenn mouvman ki fè ke mwen m pat ko janm Ta pran lari poum te kapab fè sa. Koman ou pran fi an eske se nan yon dra ou metel eske Non mnè ki pran li m chaj m chaje li paske dlo a se yon distans de la a la kounya la m pran li m redi anbal mwen vini lèm praske lèm paka lèm rive m paka lage dam nan nan dlo mwen woule dam nan mwen lagel nan dlo a paske letan m apre lagel nan dlo a yo konnen yo konnen se m pral tonbe nan dlo a tou yo tire sou tèt mwen.

Machandiz yo. Ki machandiz ki te ladan l konsa? M te genyen anpil machandiz, lwil, wonm, ofisye, anpil machandiz, anpil bagay. Yon pwoblèm atizana, bayi bayi m t ap pral pote pou machann vann. Men èske ou te konn fè pakou sa souvan, chak jou? Mwen menm m te konn fè ponsonde, paske m gen kliyan, se kliyan m mwen pote ponsonde. Mwen pa t genyen egzakteman yon moun pou ki te kapab bay. Se lè m vini, mwen pran chans, m al ansanm avè yo. Men, malerezman Men lè w viv yon eksperyans parèy yo t asasine yon moun yo fè w leve l pou al pote l kisa sa di w? Monchè sa fèm mal jiska menstan bagay sa nan ap tranche m nan vant mwen bagay sa bonm pwoblèm se sak fè gen moun ki te dim male pou m nan karayib pase lèm rete konsa m toujou mwen menm lè m rete map pale map bay men m toujou ap priye Bondye mwen toujou mache nan jèn map priye Bondye pou Bondye kòmanse etabli m. Pou m kapab e paske sa vrèman lè w ap viv yon bagay konsa y ap bat ou w ap met ajenou devan yon ti yon moun e dezyèmman tou w ap ou rete devan w pou wè kote y ap boule fi
y ap bat fanm sa tèrib hein wi.